Jodi a se yon gran jou pou mwen menm pou m salye tout zanmi nou genyen k ap viv Ayiti, Sendomeng, Naso Bahamas, New York, Etazini, Almay, Chili, Brezil. Pastè Ofrand Nou salye w nan non Jezi Kris ki vivan an. Se yon zanmi nou genyen ki trè chè pou nou, ki se yon fanmi pou nou nan Jezi Kris. Nou salye pastè Ofrand ak tout madanm ou, ak tout asosyasyon an ki ansanm avè w anndan Almay. E nou salye tout moun k ap viv Etazini. Se fanmi n tou, zanmi nou tou. Sa vle di tout moun nèt nèt nèt branche avèk nou paske moman sa se moman pa nou pou n branche avèk nou. Sitou e espesyalman sè Paulina, nou sa sè Alta, nou salye w. Nou salye w madan pastè Paul, nou salye nou nan non Jezi Kris. E chak zanmi mwen, pastè Marisino tou, nou tout moun, men kan menm nou santi nou kontan. E sè misyon nan Ayiti, nou santi nou kontan. Tout pastè nou Ayiti yo, e si mwen site nou non, nan pran twòp tan nan videyo a, m ta kontan ta site nou tout moun, men fè kè w kontan paske ou se zanmi nou, ou se frè nou an Jezi Kris. E m salye madanm mwen tou, m salye ministè nou Legliz Kretyen de la Restorasyon, Lyann Etan, e pastè Dener k avèk nou isit tou, nou salye w. Nan non Jezi Kris, e sè Ezayi, frè Ezayi, nou kontan sè, sè, sè Nadye, frè Brino, e, e frè Fridson ki se kameramann nou, nou salye w nan non Jezi Kris. Se yon kontantman pou nou chak manm legliz la, e frè Ivner Sentard, frè Ig, tout moun k ap teni nou, nou salye tout moun nan non Jezi Kris. Moman sa a. M vle pataje sou yon ti kal video sou Ginen avèk Lafrik e Lafrik Ginen k ap bay pwoblèm, Jumeaux de sous marasa. Nou te kòmanse deja, men kounye a n vle kontinye ak sa ki vrèman enpòtan pou tout moun ap viv pati Ginen e Lafrik. k ap travay kòm dyab rasyal, k ap reklame moun, k ap chwazi moun, k ap fè moun mouri nan povrete e nan mizè, k ap fè moun mouri mal, k ap fouye ak detwi moun, k ap gaspiye ak lavi moun, k ap detwi moun nèt nèt nèt nèt nèt nèt. Yo gaspiye anpil jèn fi, anpil jèn gason, anpil granmoun e gen moun ki kòmanse yo fini mal Epoutan yo pa konnen pou ta repare vi yo. Sèlman Bondye ki ka repare lavi yon moun konsa. Yon moun dyab rase al kenbe an otaj, sèlman Dye ka repare, ka sove l. Yon moun ginen oubyen jimodo sou mara sa kenbe, reklame, chwazi l, sèlman Bondye ki ka bay solisyon, ki gen solisyon pou li. E sa vle ke an Jezi Kri de Nazarèt, yon moun ki kwè nan li menm, yon moun ki vini Kris, Pandan an Kris lan ou jwenn tout libète ou, lè m di an Jezi Kris de Nazarèt lan, paske se sèlman Kris, sèlman Jezi de Nazarèt ki ba moun libète, ki ap ban nou viktwa, ki ap ban nou asirans e pwoteksyon. Jodi a, mwen envite nou pou n pa bay satan sa yo plas sou vi nou, Pou n ka sèlman mete Kris abite nan lavi nou kòm sekirite e pwoteksyon. Mwen m pale de jimo ki pataje an twa pati ki se jimo Dossou Marassa K ap fè anpil ravaj, k ap detwi anpil moun. Lè yo reklame yon moun oubyen chwazi yon moun, oubyen lè yon manman fè twa pitit, fè kat pitit, yo di se jimo, lè moun fè de pitit, fi oubyen fi a fi oubyen gason a gason, youn ki rele jimèl, youn ki rele jimo, fason yo rele l la. Se yon nasyon ki soti anndan Ginen an ki mete, ki viv apa. Gen manman jimo, gen dosou, gen jimo dosou, gen jimo gen manman jimo, gen jimo gen dosou marasa. Yo travay anpil, yo reklame yon moun. Lè yo reklame yon moun, yo fè moun sa bay gwo seremoni, fè gwo sèvis. E yo fè moun sa mechan tou. Yon moun ki fè. 2 pitit, yon fi yon gason, yo rele jimo. Lè timoun sa ap grandi, yo konn mare moun, yo konn bay moun vant fè mal, gwo doulè, gwo soufrans. Lè yo mande yon bagay ou pa genyen pou ba li l, ki sa yo fè? Yo konn ap fè w soufri, ba w gwo doulè pou w ka genyen l. Paske espri a, se yon espri ki ka fè moun mal, ka fè moun soufri. Gen moun tèlman li renmen timoun sa, Li sanse pou timoun sa, li renmen lè gen jimo a, li pa vle gate timoun sa yo. E timoun sa yo depi nan menm fwi natirèl yo pati legim nou konn manje ki genyen Bondye kreye yo, depi yap manje legim timoun sa pap ka jimo ankò, li pap ka fè mal ankò, espri a ap ekate l. Paske espri a fòk li va manje legim. O moman paran ba espri sa manje legim, jimo sa yo kounye a yo gate kounye a yo pa ka fè moun mal ankò. Paske lè ou fè 2 pitit pa dwe fè jimo di ou Bondye ba w 2 pitit. Pa dwe fè jimo, lè ou fè jimo espri a reklame timoun sa, ou va rive pran anpil konsekans, ou ap soufri. E lè ti moun sa ap grandè vin gran, espri sa yo ap fè l vin bòkò. Lè vin bòkò oubyen vin manbo, oubyen vin batay bòkò, kounye a nan fè fè badji, fè fè perisil, anben kounye a fanmi sa antrave paske se moun jimo te reklame. Jodi a. Ankò, mwen vle di nou, nou gon sèl solisyon, se asepte Jezi Kris, pou le san de Jezi Kris se lave timoun sa, lave moun sa. E lè se nan Kris ou ye ou fè yon pitit, san Kris lave depi nan vant, paske ou asepte Kris, afin ke moun Bondye pa fè jimo, moun Bondye fè pitit de la pwomès. Apre sa, sa vle di nou fè timoun fè anfan de la pwomès. Nou fè pitit ki fèt an Jezikri de Nazarèt. Moun ki se moun Bondye, nou fè pitit, pitit sa k fèt la, li fèt kòm moun sove, kòm moun beni, paske ou fèt an Kris. Men, lè ou pa fèt an Kris, se nan lemond, ou fè de pitit, epi ou ba yo pote non jimo. Apre 2 timoun sa fè jimo a kounye a ou fè yon lòt ou fè yon lòt ankò rele ki rele dosou. Apre dosou ou fè sa ki rele marasa. Enben marasa sa a li fin mechan anpil, li ka fè moun soufri, li ka ba w gwo doulè, li ka ba w gwo soufrans, li ka ba w gwo maladi, li ka fè w soufri anpil e pase anpil tray. Sa jodi a mwen vle fè nou konnen. Tout garanti yon moun genyen, solisyon moun genyen pou soti anba men jimo, fòk ou asepte Kris. Mwen menm, Julia ki son pastè, k ap preche levanjil, k ap anonse labòn nouvèl de levanjil pou tout moun konnen Jezi renmen ou, li m ap fè w konnen Jezi renmen ou, men avan sa, Avan m te vin pastè, mwen te konn travay ak jimo, m te konn travay pou yo, e mwen menm tou, mwen te renmen jimo. Paske li ap fè moun soufri, si m mande yon bagay wale ban mwen l, m rele jimo, fè jimo mare w, fè w soufri, fè w fè w malad, fè w mete w aka mò. E, anndan jimo a, gen yon pati, yo mete sou pati mistik, anndan maji nwa, Lè yap fè w soufri pou w ka vin pè. Yo atake w pa gwo doulè, gwo maladi, gwo soufrans. Si w gon poul, si w gon bèt tou, yo konn reklame l tou. Pa sèlman se maladi, yo konn gon bèt yo reklame l, yo konn gen yon bèt yo met so sou li. Yo konn menm rive ale pi lwen. Yo konn defo fè yon ti chan kay. Fò mete pafen. Fò mete kivèt blan, mouchwa, pil bagay. Anndan chanm sa pou yo espesyal. Lè yo bezwen pou yo sèvi pou yo jwenn. Yon moun ka jwenn liberasyon sèlman avèk e asèpte Jezi Kris. Sèlman Jezi Kris ka bann liberasyon. Lè jimo reklame ou, lè fè fè alyans avèk e ginen, pale jimo a, li fè alyans ak ginen, li soti andan ginen. Pandan ginen reklame ou, lè ginen reklame ou, ou vin gen san 21 nasyon k ap reklame w, e yon sèl grenn moun ap gen 101 nasyon ki vin pou ou menm pèsonèl, ki pou danse nan tèt ou, ki pou fè w fè lamaji, fè w adore yo, fè w fè sèvis, fè w fè bay gwo dinè, gwo sèmou, gwo seremoni, touye poul, touye bèt. 101 nasyon ap danse nan tèt yon sèl moun, akoz gwo alyans ki fèt, yo vin reklame w. Pandan Ginen reklame w, ki sa ke Lafrik, Lafrik lan kò ap reklame w? Lè Lafrik reklame w, se yon nasyon ki vas, ki gran anpil, anndan Lafrik gen yon lòt pati ki rele Lafrik Ginen, ki pa melanje. Ki sa vle di, lè Ginen sa, lè Ginen e Lafrik Ginen reklame yon moun, li pa ka melanje avèk lòt bò kò, avèk lòt bay mistik, li sèvi sèl Al ginen pa melanje ginen sèvi senp ginen son ginen batay pou gwo kòb ginen travay apa sa vle yon moun ki gen ginen li pap ka antre nan fon nan mistik ni nan tounen nan semi nan tounen nan leve mò nan semityè nan fè gwo entèpelasyon gwo sakrifis fè gwo fè gwo maji travay pou gwo kòb a ginen travay apa men konsa ginen tou li travay ak lajistis menm si mouton lwil se moun ki antò ki pò ladan. Lè espri sa yo reklame yon moun, yo mal pou soti. Sitou an patikilye pati mètrès zanj ki anndan l. Lè espri sa yo, mètrès sa yo reklame yon moun, enben, moun sa yo menmsi l vin asepte Kris kounye a, li mal pou soti, se la m vle rive, li mal pou de, pou separe l, pou detache l avèk e moun sa. Paske yo renmen moun anpil, yo atache avèk moun, paske jimo yo fè alyans avèk e tout mètrès yo. Jodi a, yon moun ka yon solisyon sèlman Jezi Kris. Gen 3 nan mètrès zanj yo, sitou Dantò, Èzili kriminèl, Èzili mapyann, pou yo detache ansanm avè w, wi o, non gen plis toujou, Je wouj tou, menm jan toujou, Freda menm bagay la toujou, fè menm bagay la toujou, yo reklame w, yo chwazi w, jou asèpte Kris. yo ekate w, men yo pa abandone w. Yo ekate w, tande sa m di byen, moun kap tande mwen jodi a. Yo ekate w, yo pa abandone w. Jou ou pa rete nan lapriyè, pa rete nan adorasyon, ou ekate prezans Bondye tou, yo antre ankò. E sa vle ke ou ka ap dòmi lè w an feblès, ou wè fanm vin ap karese w, ap pran plezi. Ou ka wè gason ap pran plezi ap karese w, ap pran plezi, paske yo gen yo vin gen plas, yo la yo chwazi w, reklame w. Ou ka ou ka ap travay tou, wap fè kòb epi wap fini kòb la pase kòb la ap mal nan men w. Ou ka gen manje, yap gaspiye manje a li mal nan men w. Pou w jwenn solisyon, fò w dakò rete nan lapriyè, nan lapawòl, nan adorasyon. Fò w dakò pou vi w rete avèk Jezi Kris. Jodi a, Ginen, Lafrik Ginen, Jimo Dosuma Assa, yo. pa garanti lavi moun, yo fini ak yon moun. Yon moun ki te genyen yo, lè pou mouri tou, tout lajan yo te genyen nan men yo tout gen pou evade, tout gen pou ale. Pase lajan sa te pou yo. Tout byen yo te genyen se pou yo, ya pran yo pou ale, sa veke yo pap ka rete. Ya fini mal. Ginen pa pa pa bay moun pou gen yon garanti demen. Jimo bay moun poko garanti demen. Se sèl Bondye sa Bondye ba ou li ba ou li nan degete pou toutan. Men tout moun ki vle garanti vi yo se pou jwenn avèk Bondye. Mesaj map kite pou nou ki vrèman enpòtan. Pase tout moun kap tandem m panse ou gen kesyon wap poze. M panse yon kesyon ap poze. Lè m ap pale de Ginen, m ap pale de Jimo Dosou, m ap pale de Mòn Envizib, m ap pale de Lavil Okan, m ap pale de tè sa tou ki gen mond de mond, mond dè tenèb anndan l, m ap pale de sous dlo yo, de basen dlo yo. Anndan sous dlo yo tou gen yon lòt espri ki rele Simbi e Simbi an de zo. M pa pale de li kounye a paske m ap pale de Ginen, m pale de Lafrik, m ap pale de Jimo, Dosou Bassa k abite kote yo vle. Y abite nan pye kalbas, y abite nan pye kokoye, y abite nan pye palmis. Y abite nan Gouben, y abite nan Gomye, y abite nan Vèlabapen, nan Vye Zaboka, nan Pibwa Chèn. E konsa tou y abite anndan kay tou, yo viv anndan kay. Lè nan Ginen an yo vini, pati Ginen an, lè nan Ginen an vini, w ap wè yo ka ti koulèv, w ka ti kèt, apre nan kay yo, w ka ti koulèv, w ka papiyon anndan kay yo, yo pran kay la pou yo. Se yon sèl moun pou mete w deyò sèt si w gen le sèt espri ap di nan ou pou mete w deyò nan kay la lè se se pa ti koulèv ou ka ou ka wè ou ka wè vin nan danbala gwo koulèv gwo kouladò gwo koulèv kòm kòm danbala ou ka wè gwo koulèv vèt tou ki se mouche pyè ki se lenglesou ki se agawou ou ka pa papiyon tou ka te kèt ou ogou mtonè ogou feray. Yo abite, yo ka vin fome tou anndan kay ou tou. Ka fome pou kay pou kay ou. Se sèl moun yo ap tounen ravèt non, se sèl moun ki nan chanpwèl ki tounen ravèt ki abite anndan kay moun. Ravèt, kay kay yon vanyan avèk ravèt, ravèt sa yo ou konn se moun ravèt ou konn se chanpwèl. Men dou ravèt, se pa lwa, se pa dyab. Se chanpwèl. Ou byen gen moun ravèt tou sot nan ki soti nan nan raje, ou byen soti nan banyo, ou byen nan twalèt nou genyen yo. Tout nan vwa nan fatra ke nou genyen yo gen bon ravèt tou, men gen anpil ravèt, gen anpil ravèt tou se nan chanpwèl yo soti. Chanpwèl ki tounen ravèt sa yo. Jodi a, pou kay la jwenn sekirite, fanmi la jwenn sekirite, jwenn pwoteksyon, fòk ou dakò asepte Kris, pou foure timoun ou, pitit ou anba san Kris, anba san Agno a, pou y ap benyen nan san Kris, y ap benyen nan lapawòl, nan adorasyon, pou ginen ekate yo, pou Lespri Bondye rantre nan yo menm, pou pouvwa Bondye viv nan yo menm kounye a, pou fòs la ekate yo. Yon moun asepte Kris konnya, anben asepte Kris, moun nan dakò pou l batize, anben li resevwa yon pwisans, yon pouvwa, yon fòs, anben espri sa yo ekate yo konnya. Moun sa a lib konnya laske non l vin ekri nan liv de vi a kòm moun sove, ekri nan syèl la konnya, moun sa a gen libète l konnya, gen viktwa konnya, konnya li jwenn tout libète l konnya. Lajan l ap viv ap pase byen. manje l ap pase byen men lajan l ap gaspiye mal ankò paske banbòch fini pou li, l ap gaspiye nan banbòch paske espri sa renmen banbòch anpil yon fwa w ap depanse, fwa w ap bwè menm lè w ale nan bal, lè w ale nan banbòch w ap depanse ou fè zanmi fwa w ap bwè kleren, fwa w ap fimen fwa w ap depanse paske se sèlman mètrès Èzili Dantò Èzili Frida Èzili Je Wouj Ki pa renmen yo pa dakò moun ap fimen sigarèt. Men lòt espri yo fò fimen fò bwè. Nan fò gaspiye jimo doso marasa fò bwè fò fimen. Yo renmen sa fò gaspiye. E e menm pandan y ap fè w soufwi. Sa lè yo bezwen bagay ou pa ba yo, yo yo fè w soufwi. Paske yo bezwen yo menm yo nan se yo se espri de pòv. Espri povrete yo ye. Sa sa tout sa w genyen yo reklame l yo pran l. Lè w pa ka ba yo konnya yo fè w soufri fè w malad. Pou w ka ba yo konnya pou w ka envesti nan yo menm konnya la. Sa vle ke espri sa yo se espri lè mechan, espri visye yo ye, espri grangou yo ye. Se Bondye ki pa bezwen manje nan men lòm, ki sèlman li ap envesti nan ou pou l pran swen ou. A li pi bon pou moun asepte Jezi Kris, li pi bon pou moun fini nan Bondye. Jodi a gen anpil moun ki tonbe nan esklav k ap soufri anpil, se yo k dakò paske yo yo pa dakò asepte Jezi Kris la, yo dakò soufri, se yo k dakò pou yo rete. Nan dyab la, ban lan lwa, nan ginen nan lafrik, nan jimo dous massa, ap ap bay rasyal peye sou yo, ap di anmweyy dyab rasyal ka bon pwoblèm, e poutan yo pa san viv lavi yo. Depiw wete, wap abiye avèk e moniman, wap ade wap ade wap abiye zidòl, wap adore nan zidòl, imaj taye, tankou ou tankou wè lakay ou gen pòtrè, gen gen pope, gen nounous, se. Izin dòl sa yo, ou oblije mete pye. Wap gen pil bijou, pil alonj, pil grèf, pil zanno. Sa yo, wap gen pil makiyaj sa yo, espri sa yo ap tou vini paske Èzili renmen bijou anpil. Yo renmen pafen, yo renmen chèn, yo renmen anpil doryo, yo renmen bag. Wap wè gen moun yo di al nan dlo, al nan tèl dlo, al nan tèl ravin dlo, tèl kote wap wè yon ti bag pran l, yon ti chèn pran l. Al tèl kote nan dòmi, pandan wap dòmi, yo vin pale avèw nan dòmi an pou al pran tèl bagay nan dòmi. E sa vle ke nou menm moun Bondye, nou pa nan bijou. Nou pa nan imaj taye men nan pòtrè, nou pa nan idolatri. Jodi a mwen vle fè konnen nou, Jezi ka ban nou tout sa nou gen bezwen. E si lavi w gen lavi w byen fini, si w bezwen lavi w byen fini an Jezi Kris, dakò pou w sangtifye lavi w Pou asepte Kris, sèvi Bondye sen e fidèlman. Jodi a gen anpil moun ki legliz k ap soufri anba nèl rasyal e rasyal te jwenn yo paske yo pa depouye yo, yo pa debarase lavi yo, yo toujou kite dyab la jwenn e lò a e ginen jwenn piye sou yo. Paske yo toujou ap panse abitasyon, yo toujou renmen fanmi e pou fanmi fè pou yo, yo toujou renmen ap panse a nesans, a gran lakou. Al demanbre anbe sa tap jwenn ou. Tou panse avek e sou wè maki e mete imaj la yo met plis zanmi yo plis chè nou ou wè zanmi pa byen anbe yap jwenn ou. Lajan moun Bondye pa dwe envesti lajan nan sigarèt nan kleren di moun se bòl ki pral ak lajan w non kou moun ap fimen moun ap bwè kleren moun ap non lajan w se pou envesti nan Bondye se vre ban envesti nan moun Bondye ki pap envesti mal. Konsa, nou konn depanse, menm lajan fè nou soufri ankò, lè nou depanse mal, lè nou envesti mal. Zanmi frè mwen yo, Ginen Jibo Doso Marasa a fè anpil ravaj. Se pou nou rete jwenn ak Senyè a, pou Bondye fè tout bagay fèt nòmal sou volonte l, daprè sa Bondye vle sou lavi nou. Ke Bondye Va fè gwo bagay nan vi nou si nou rete avèk Kris.